Visa mexique touris ok visa touris mexique ok guys visa touris mexique video sa se pou ou menm kap gadem la donk nou pral kòmanse avèk seri video nou yo èske ou konprann non pam se janti e san pou san e nou te di visa touris e gratis lèn te dil lan nou te bay eksplikasyon ou menm ki pat konprann e fin gade tout video a Epi wap wè nòmalman fason kem te di viza gratis konparativman avèk ou menm kap bay 1000 dola, 3 4 mil dola pou moun kap baw viza em di nou sa yon individu pa kapab yon senp individu pa ka baw viza ajans pa ka baw viza Meksik ok lap swiv pwosesis yo ansanm avèw lap pran randevou ke ou menm ke ou te kapab fè pou kont ou ou konprann paske gon nonb de tan ke lap fè w tann e ou menm ou te ka tann ni ou prepare dokiman w sa yo epi tou Ou al nan anbasad la, epi ou apre ou fin pran randevou, ou ranpli fòm, baton chokola, epi ou ale. Ou te ka fèt bon. Ou konprann? Kòm nou menm nou pa gen pasyans pou n gade videyo, pou n pran eksplikasyon, pou n, pou n, pou n aplike, epi yo bon sou nou. Mwen menm m ap vin la a, m ap vin pran lajan nan men w. Non pa m se Jeanty San Pou San. Epi kontinye pataje, like videyo a, epi kite l nan favori w guys. Ou pa ka ap gade nou guys pou w pa kite l nan favori w. Videyo sa yo yo trè sinyifyant guys. Èske w konprann? Pou ki rezon k fè ou sipoze kite l nan favo ou? Gen de bagay ke w ap tande la a ou kapab bliye, men si w pa pataje l, ou pa save l nan favo, ou pa voye l ba yon zanmi w, nòmalman ou p ap konnen l, ou p ap genyen l ankò. Èske w konprann? Epi pa sèlman like paj lan, abòne ak paj lan guys. Epi non sèlman n ap di w ankò, videyo yo lè w pa fin wè tout videyo yo, tout videyo yo sou youtube, yo sou paj facebook mwen, depi w annik klike sou biyografi tiktok mwen, w ap klike sou link lan epi w ap antre sou yo guys. Epi tou pou w pale ansanm avè m guys, kite yon kòmantè pou mwen, mwen menm m ap fè w repons paske M paka bay nimewo telefòn mwen prive map travay guys. Lòt bagay kem vle mansyone m pa vin dèyè kòb sou tiktok lan m pa vin dèyè kòb sou rezo sosyo pou dat map viv guys m pa janm konnen yon jou m fè kòb sou tiktok epi tou non sèlman tou si kòb lan vini map pranl men Bondye fè map travay gras a Dye e map travay m nan yon djòb prestijye guys ki se pwofesè lèw se pwofesè nan yon peyi etranje sa mande anpil bagay fò gen bagay nan tèt ou fò gen entelijans anpil bagay guys mèsi anpil. Ok video a pral ale la kounya guys pataje video a like kite bon kòmantè kontinye abòne avèk paj mwen pam se Jeanty Sans Pression ok pou viza touris ok yon moun ki bezwen an viza touris premye bagay wap gen bezwen m di sa premye bagay ou sipoze gen nan tèt ou 1 fwa wap travay ou gen dwa pap travay men kanmèm ou ka gen yon moun ki kapab baw yon lèt travay kote ke nòmalman li gen yon antrepriz e moun sa ki baw lèt travay lan lèt la fòl mansyone ke ou gen plis ke 1 an wap travay nan travay sa. Epi, ladan l tou yo rekòmande yon sètifika ki pral di ke nòmalman konbyen kòb w ap touche. E se vre ke nòmalman nan rekòmandasyon yo mande ke nòmalman fòk ou gen nonb de kòb oubyen konbyen mil dola w ap touche. Li pa fòseman fòk li an dola ameriken. Yo pran l an goud tou, oke. Ou kapab mansyone l, oke. Sa se, sa se de bagay mwen di w, oke, de papye. Yon lèt de travay epi yon sètifika. Èske w konprann? Epi, twazyèm e katriyèm nan ki tou ansanm, ki se. Yon sètifikat bankè. Yon sètifikat bankè k ap di ke nòmalman depi kilè kont lan fèt, èske w konprann, epi k ap di kont lan li fèt sou non w, k ap bay eksplikasyon. Epi yon relve bankè. Relve bankè a li menm guys li pral bay nòmalman pakou tout tranzaksyon ke ou fè sou kont an bank ou. Epi poukisa k fè yo mande relve relve bankè a? Se paske ladan l yo mansyone ke pou pi piti nòmalman fòk ke yo pral wè ke pandan 6 mwa konbyen sikilasyon, ok, tranzaksyon ke ou fè. Nòmalman fòk. Fòk ou gen yon kantite kòb. Sèlman pou ale viv Meksik, men fò yo wè ke nòmalman ou gen kòb sou kanè w ki kapab, ki lyen w, ki kapab kenbe w, fè ke w pa ka kite peyi w. Anpil fwa se pou sa k fè nòmalman yo mande pou verifye. E sa k fè si w konnen ke se lè w pral pran randevou an, met kòb la sou kanè w, guys, m p ap ba w manti paske lè nan nan relve bankè lan, sa yo pral monte. Ok? Sa fè 4. Epi lè w fin gen sa yo la, Ki lòt bagay ke m poko di ankò? Nòmalman, yo mande ke nòmalman, pafwa yo mande tit de pwopriyetè. Bon, li pa fò, li pa fòseman enpòtan. Èske w konprann? Paske ou gen dwa pa gen byen nan peyi an pou w al bay pye papye, bay tit de pwopriyetè. Li pa twò enpòtan, guys. Ok? Kanè a tou, m ap di sa. Kanè bank lan, guys, fò l gen plis ke 1 an. Ok? 2 bagay sa yo lè w fin genyen l. Ok guys ok nou gentan bay kat nou di lè de travay sètifika ok ki pral di ke nòmalman e konbyen salè mansyèl ou ye e bay travay la mansyone kote wap travay tout bagay ok donk epi nou di e lòt de bagay yo ki se sètifikat bankè E relve bankè. Sa fè 4. Epi guys, lòt senkyèm bagay la kisa ke li ye? Nòmalman se yon lèt denvitasyon. Bon li pa vrèman enpòtan men ou menm ou kapab fè similasyon an pou kòw. Sa vle di ke nòmalman si w pral mande viza touris fòw gentan konn kote ou pral fè touris lan. Ann di ke nòmalman ou pral fè touris Cancun paske Cancun se yon resort le plus visite. Èske w konprann? Se la gen anpil touris ale. Pa egzanp, si w di ke nòmalman ou prale Cancun, donk guys fò w gentan moute sou Cancun pou w al fè yon similasyon otèl, pri, tou sa yo. Èske w konprann? Epi tou w ap gentan konnen tout enfòmasyon sa yo paske w ap gentan konnen l pa kè, w ap di ki kote w prale. Èske w konprann? Epi tou w kapab fè yon similasyon, ou print li, ok, ou print li, sa vle di ke nòmalman ou fè enpresyon l, epi tou 2, sa fè 5. Epi lòt bagay ankò ki sa? Ki se randevou. Pa gen anyen ki konplike. Randevou an kisa l ye? 1, Wap pran randevou an nan anbasad Meksik ki sou Facebook. Yo pral bay notifikasyon yo. E se sou sa n pral travay anpil anpil pou montre w kòman pou w pran randevou. E nou fè l deja e n ap refè l ankò. Nou pasyan. Nou pa m se Jeanty san pou san. Epi pataje videyo sa. Like, kite yon kòmantè. E si w pa jwenn rès videyo an, konnen li sou YouTube e Facebook mwen. Ok. Donk, lè w fin pran randevou an kounya la, ok, ap, sa pral fè 7 dokiman. 7 dokiman. Setyèm nan, ki sa l ye? Sizyèm e setyèm nan. Se papye, e se randevou an e kopi randevou an. Èske w konprann? Nan randevou an, nòmalman lè w fin pran randevou an, dayè ou pral di se pou, se pou viza. Ok. Apre sa ki lòt dokiman w ap bezwen ki se nevyèm dokiman an, ki se aplikasyon, fòm, fòm nan. Ok. Aplikasyon pou ranpli, tout enfòmasyon ki di ke nòmalman, èske nòmalman. O O Poukisa k fè ou pral fè demand? Sa vle di gen non, prenon, fanmi, travay, relijyon, tout bagay sa yo epi tip de viza ke wap seleksyone a, nou menm tou nou fèl pou ou pa gen pwoblèm ok. Donk men wap peye, si se nou k fèl pou ou wap peye men nou menm nou pa gen pwoblèm ou pa bezwen peye nou nap montre w kòman pou fèl ok gratis ok ok guys apre sa kisa ankò epi ou pral nan randevou e sa sèlman wap bezwen wi avèk paspò o sorry sorry sorry m tap bliye ok apre sa ki dokiman wap bezwen wap bezwen paspò paspò pou pi piti guys fòl gen 6 mwa kel pa ekspire. Wè, ki se dizyèm dokiman. Eske sa difisil? Li pa difisil. Ok. Epi, onzyèm dokiman an ki sa l ye? Se foto. Foto. Foto. Epi tou, si w pataje videyo a, ou like videyo a, gen yon lòt bagay m anvi di w wi. Men, depi m wè w pataje l, ou like li, nan yon lòt videyo, m ap di ki sa w gen bezwen. Ok. Men ki pa twò difisil. Men papye ki kapab ti jan difisil yo se lèt de travay la epi sètifika de bankè la. Li pa difisil, sètifika de bankè tout moun gen bank ann Ayiti. Èske w konprann? E se sèlman lèt de travay la. Epitou ou menm si w pa si w pa p travay antanke biznis nan yon lòt videyo si w pataje l lak li m ap vin ba w kisa w ap gen bezwen si se yon biznismann ok mèsi anpil non pa mnje antizan pou sa baww alapwochèn nou renmen w anpil. Hahahaa se nou k fèl konsa.